Alo tout moun se Glenda TV ki pote yon lòt video pou ou jodi an kòm ou ka wè tit lan nou pral pale de Rutshelle avan kem rantre nan video an map pran yon ti tan poum di mèsi a chak grenn moun ki abone avèk chanèl lan ki toujou kite yon ti kòmantè ki toujou like e ki toujou pataje video mwen yo mèsi ankò bon kòm nou ka wè tit lan depi yè ke nou wè yon bagay kap propaje sou nèt lan ke Rutshelle kap bo avèk yon lòt moun ankò, avèk yon lòt etranje ankò ke moun nèt lan pa ko janm wè moun sa. Bon, bagay la te vrèman fè yon bif sou nèt la, tout moun ap mande, bon, kòman l fè sòti deyò, pou ki sa Rutshelle toujou avèk yon moun, depi l avèk yon moun, li gentan afiche, bon, tout moun t ap pale, bagay lan te prèske vin vrèman pa parèt bèl pou Rutshelle, pase nou konnen ke Rutshelle fenk sòti nan yon relasyon, l pa ko vrèmen gen anpil tan, epi pou sa resòti ankò, bon, nou pa vrèman konnen pou ki sa. Nou pa konnen ki sa ki kache dèyè sa. Bon, kesyon ke m ap poze, mesye sa, eske l se yon bon jèn jan? Pou ki sa ke li fè sa? Si ke moun nan rantre nan yon relasyon konsa ansanm avèk ou, m pa kwè ke pou ka pran l pou mete l sou rezo sosyo, lè ke l t ap fè sa ansanm avèk ou a, se pa t, ou pa t fè live epi rezo sosyo pa t ladan l. Jan ke m ap gade figi mesye an la, se pa yon timoun li ye, sa vle di se yon moun ki vrèman, bon, konn gen granmoun ki immature tou, men lè ke w ap gade mesye sa, se pa yon moun. ki se pa yon ti moun, se yon gran moun, sa vle di son moun ki gen konprann, li fè l pou yon rezon. Bon, mwen menm se pa kòm si mwen mwen bay Rutshelle rezon. Moun nan, chak moun gen gen liv abit pa yo, chak moun gen chwa pa yo nan vi a. Men, mwen menm map map di ke Rutshelle li toujou wè ke l toujou gen ti pwoblèm nan kesyon relasyon amourez tou sa. Sa vle di a chak moun ke lape frekante, il fo ke li fè anpil atansyon. Paske nou konnen Rutshelle se yon gwo atis ki konn vrèman chante e li menm lage kò l nan biznis tou sa se yon yon fanm vanyan ki vrèman debwouya epi ankò pa bliye l gen yon bèl ti pitit fi k ap grandi ki pral konnen rezo sosyo a kòm se ladan l li fèt ki pral wè tout bagay sa yo demen ki p ap fè l byen. ke mwa sa yo afiche l apre yon ti tan yo afiche manman l a yon lòt nèg tou sa tou sa sa vle di li ka vin poze manman l kesyon bon m vin wè ke lè ke se atis moun yo ye pa gen anyen vrèman vre ki sekrè pa gen anyen ki sekrè vi amourez moun yo bon se sou entènèt lan fò ta di se life yo ye bon Mwen menm sa ke mwen ka di se moun kap fè vye kòmantè de Rutshelle yo bon lè wap gade de fi tou kap joure Rutshelle, Rutshelle vrèman yon jèn fi lap toujou bezwen yon moun bò kotel men li menm fòk li ka konprann poul konnen kijan de moun poul pran bon pou li menm tou li andwa pa janm panse si sa te ka rive si sa te ka rive sou rezo sosyo, si ke l te ka vin ap pran yon baf nan men lòt moun sa, bon lavi a son kesyon de tante chans li ye, pa gen moun ki konnen si ke yo pap pran baf nan vi yo. Lè ke wap gade Rutshelle, bon se vrèman yon bèl fi, bon m pa wè ke l manke anyen, sa vle di li ka jwenn kè nenpòt moun ki ka rete avè l, men se pa tout moun ki gen chans nan lanmou. A veut dire m ka konprann ke medam gen anpe medam ke kap joure la avèk vye kòmantè m ka konprann sa ke fras se medam yo paske se fanm parèy li liye on fanm kon Rutshelle ki gen dè milyon dè milyon moun kap gadel sa veut dire gen on seri de imaj kap kap parèt sou nèt lan gen on seri de vye pwopo kap repete anvè Rutshelle sa yo pa vrèman fè yo byen yo andwa friste fristre ke yo kite kèk vye Vye komantè, m ka konprann sa, men pa janm bliye, erreur se domaine de l'homme, Rutshelle an dwa fè des erreurs men se pa sa ke li ta swete nan vi l, sa vle dire ke m kwè ke menm li menm lè ke l vin wè foto sa, bon, kòm se fanm lè ke l vin wè foto sa li pap fè l byen. Kòm lè ke on fanm li kouche avèk on nèg, bon kèlkeswa fason li ta kouche a, se fanm nan k'ap toujou anba. Yo toujou di w, se fanm ki toujou bouzen, se non fanm ki toujou sal, non gason pa janm sal. Bon m'ap li kèk ti kòmantè pou nou, kòm moun sa, li te di konsa, Nou tout ap voye monte, sa'k di nou ki dat foto sa te fèt? Epi, Pandan nap pale wit mal lan li menm se lajanl lap bwase epui afèl lap afèl lap regle epav la se nou kap veye vi privel lan bon epa kesyon de veye vi prive depi moun nan atis se tou nòmal tout moun ap vrèman kirye kiryez pou yo konnen vi atis lan bon gen de atis tou se yon plezi pou yo pou yo mete tout vi prive yo nan lari tout sa ke fè, yo vin kòm ryen netè, bon moun kritike yo san fou de sa, men se pa kesyon de veye vi prive, men se nòmal depi ke ou son atis, se nòmal pou jwenn de kritik, e se pou sa ou dwe gen kouraj pou resevwa kritik yo, epi lè ke ou se atis tou ou dwe konnen sa ke ou dwe fè, sa ke ou pa dwe fè, paske ou gen yon popilasyon kap kòm veye sou ou. Epi lòt moun sa te di konsa, Bon, e kòman, kòman, poukisa nou etone la a menm? Kòman, se Wit k ap ranje peyi a, ou konn ki fè depi nou tande li avèk yon nèg, nou tout ap blabla, nou tout sezi. O! Moun sa mande si se Rutshelle kap ranje peyi a. E pa Rutshelle kap ranje peyi a, se pa kòm premye fwa yo wè yon fanm avèk yon gason ap bo, men ou konnen depi se atis, depi ke moun nan wè ti ti jou sa yo, se tou nòmal yap toujou kòm ap plede medite sou yo. Kòm jan lòt la sot di a, bon, n ap pale de Rutshelle, epi Rutshelle ap fè lajan l, Rutshelle ap regle afè l, tou sa, bon. Antouka, menm si Rutshelle ap fè lajan l, l ap regle afè l, moun nan andwa gen kèk vi prive, e pa li menm ke ki ta vle kòm pou yo soti deyò. Epi, lòt moun sa menm di konsa, èske l mande yo prete? Devan nou renmen. antre nan afè moun trop moun kap di li bouzen si pa konn koupe voye premye roch la bann sou moun nou pase nou vi se li ki ka pran rezo tout Moun ap pale kaka yo vle. Tèt chaje. Sa vle di konsa tou, bon, gen de moun ki tap pran pou wid, gen de moun ki tap joure l. Bon, mwen menm m pa vreman renmen kòm afiche vye kòmantè lòt moun kap joure yo paske gen moun ki vreman joure vreman lèd. M pa vreman afiche vye kòmantè sa yo. Konnya lè ke yon moun ou apèn antre nan yon relasyon se mete Bondye ladann epi kwaze dwèt ou, ou andwa renmen avèk moun nan, ou andwa gen yon ti tan ansanm avèk li epi ou pa janm vrèman konnen vrèman fas moun nan, ou andwa gon moun nan laviw epi son pwofitè li ye se yon bagay li vin pran poul ale, Se pa yon moun kòm ki vin regle anyen serye nan vi w men ou menm ou pa konn sa epi fi a li menm li andwa ap chache yon moun serye nan vi l lè ke li panse ke li byen tonbe epoutan se nan se nan yon pyèj se nan yon erè li tonbe epi le pli souvan tou move nèg sa yo lè ke yo yo yo vin kite avèk fi an se premye moun konsa ka pral fè djòlè avèk zanmi sou do fi an, se premye moun ka pral lage tout vi prive fi a nan lari, epi se premye moun tou ka pral toujou rete a labri pou l atan kisa k ap rive manmzèl oubyen kiyès manmzèl pral pran, kijan manmzèl pral devni. Mesye yo la, yo vrèman, yo vrèman ensipòtab, Mesye yo vrèman pa reflechi lè ke yap fon bagay. Antouka gen kèk medam tou ki pa reflechi. Medam yo tou lè ke nap wè tout bagay sa yo, avan ke nou antame yon relasyon pou nou rive lwen ladann, nou sipoze reflechi dabò pou nou ka aprann konnen avèk kiyès avèk kiyès nou ye avan ke nou livre tout kò nou. Paske gon seri de pati, gon seri de. kote wap antre avèk moun nan se de se bagay prive yo ye se pa kòm bagay rezo sosyo e ou konnen rezo sosyo a gen tout sòt de moun ladan gen moun ki sou nèt lan kap chache bagay serye men gen de moun tou yo la jous pou yo kritike epi yo toujou ap veye lè ke moun nan gen yon fay lakay li. Se pa fasil pou wè moun nan ap fè yon bon bagay, pou wè y ap felisite l. Se toujou lè ke moun nan kòm fè yon erè, se lè sa a yo toujou kòm ap pale de li menm, pale de li menm jous kòm pou yo ka blese moun nan. Antouka lè ke w se atis, fò w vrèman mete pantalon, fò w vrèman mete bon pantalon sere sou ou, pou w mete bon senti nan tay ou. Lè ke se atis ou ye, dwe gen yon fason pou prezante devan piblik la jis pou pa jwenn twòp kritik. Mesye sa ki afiche l konsa ki lage foto an, m pa kwè ke se pèmisyon Rutshelle li jwenn. Antouka, li menm ki konnen poukisa l fè l, eske l fè l pou yon bon jèn jan oubyen eske l fè l jis pou l blaze Rutshelle ki se yon gwo atis rekoni. Antouka li menm ki konnen poukisa l fè l. Se la map mete fen nan ti video a, m swete ou te byen enjoy ou e map di w mèsi paske w te pran tan w pou w te gade ti video sa. Pa bliye abone avèk chanèl lan si w pako fè sa pou w pa janm rate lè m poste yon on video, pi like, pi pataje. A la pwochèn pou yon lòt video.